E lè Nel Armstrong te moute nan lalin nan, li te ale egzatteman, li wè, li te jwenn yon drapo, e yon drapo nwa e wouj li te jwenn. Nèg sa a te sou espri Papa Doc, nou konnen e drapo sa a li te, li te pran. Anben, drapo sa a, yo te desann avè l, yo jwenn nan lalin nan, e sèl peyi Dayiti ki te gen koulè drapo nwa ak wouj la. Epi lè l gade l wè nan Ponsonde, nan Sen Mak, se la k sant tè a menm. Sant tè a? Wi, pou sonde, Sen Mak. Tèt chaje. Si moun bezwen plis enfòmasyon, yo ka toujou kontakte nou sou sa yo, paske nou gen enfòmasyon avanse. Paske pon sonde Sen Mak menm, se sant la. Sa vle di, sa k fè yo di kapital espirityèl, centre de l'univers, Ayiti. Tè a sanksyone tè mistik. Pa jwèt li ye. E sa k fè w wè, s on tè ki trè glise. Fòk mwen konnen pou viv ladan l kòrèkteman. Enben donk, sa vle di, jiskaprezan si yon moun vle, ou mèt ale nan Mipana, di, Mèt Daniel di, gon drapo nwa Erik ke yo te jwenn, èske l lan, yo bezwen vizite l. Y ap mennen w al vizite drapo nwa Erik ki sot nan lalin nan, yo te desann, se nou yo te pote l bay, pase sèl nou ki te gen koulè drapo sa a. Jiskaprezan l la?
Jiskaprezan l la, o bon, se yon bagay menm jan avèk, e pa ti bagay piti y ap di la a. Se yon gwo bagay, gwo zafè. Sa vle di peyi sa a si w pa konn bout li, li p ap mache. Y ap chanje drapo nenpòt ki jan, nenpòt ki fason, men yo pa konn ki sa y ap fè paske drapo a se yon egregò li ye, se yon fòs li ye, se yon mistik ke li ye.
Li reprezante fòs peyi a. Paske peyi pa, tout peyi pa dirije konsa. W pa wè lè yon drapo tonbe, anpil moun met men nan tèt? Paske se yon senbolis ezoterik li ye. Se li menm ki fòme egregò peyi a. Si w pa respekte l, peyi a gen, li gen pwoblèm espirityèl. E lè w gen pwoblèm espirityèl, w ap gen pwoblèm materyèl. Paske se spirityèl ki anjandre materyèl. An fèt, nou ka di, vrè koulè drapo nou se nwa e wouj. Nwa e wouj li ye, e tout moun konn sa. Donk li pa t sipoze chanje an 1986. Non, ditou.
Yo te konnen se drapo papa Doc li te ye, e drapo a ki te pwoblèm nan, e pa drapo a ki te pwoblèm nan. Sonje Desalin nan konstitisyon 1801 an, 1805 lan, se drapo nwa e wouj la ke l te adopte nòmalman e pou l te bay peyi a. E l te konn pou ki sa l ye, paske Desalin te yon inisye osi. Ok. Li te yon inisye, li te fran mason. Li pa t sèlman gen lwa, gen ogou feray nan tèt li. Donk sa vle di nwa e wouj. Si w di inyon dè nwa e dè milat, an nou pran l de manyè vizib. Nwa ak milat. Ok? Donk sa vle di wou, nwa, koulè nwa a pou nwa, wouj, koulè pou moun wouj yo mele l ansanm. Se sa l ye. Ble a. Li gon rapò, ble a gon rapò avèk yon antite ki te ede nou pran endepandans nou men pa ble a. Nan wotè a fò y ale pi wo pase nan peyi wi, e sou peyi pase peyi a gon siy tou. Se siy kaprikòn ke l ye, li dirije pa premye chakra a, koulè l se nwa ak wouj li ye. E tout moun ki konnen, vrè konesè yo, w ap wè gen de lidè politik la aktyèlman la, ou wè yo vle itilize koulè nwa ak wouj la, paske yo konn poukisa. Yo konn pou kisa. E pa gon ougan. Gen nèg ki genyen drapo nwa e wouj yo anndan kay yo. Mwen menm m gen drapo nwa e wouj mwen anndan kay mwen. Paske fò m sere drapo nwa e wouj mwen anndan kay mwen paske drapo nwa e wouj la se li menm. E w ap wè bann bizango yo, yo sèvi avèk koulè nwa ak wouj la. Yo konn sa. E ou mèt mande nenpòt grandarati la, nenpòt moun ki konnen, l ap di w koulè nwa ak wouj la se li menm ki vrè koulè nou e fò n ta retounen avè l. Epi tou yo ban nou yon koulè drapo ki kouche, yo kouche koulè a youn sou lòt, ki pa bon pou nou. Si nou gade drapo franse a, nou te kopye sou li, drapo sa se drapo Petion gen la, nou wè koulè yo son tricolor li ye, yo tout kanpe, pa lwen yo menm yo pran yo mete yo kouche. Gen moun ki konnen lè yo fè bagay, lè yo l kouche a, yo konn poukisa, gen lòt peyi ki gen drapo yo koulè yo kouche, men Panyo an pa dwe kouche. Tape ti yon fèy al konn sa l fè a. Aprè sa n mete yon kare anndan l, de to blan. Sa vle di divizyon ant de espas, de gwoup egregò yo li te di ini yo, li met blan nan mitan l. Vizibleman ki vle di tout sa w ap fè fò blan la. Tèt chaje.
A wi!
Sa vle di. Gwo koze. Wi, wi, se sa. Vizibleman se sa. Pa gen anyen w ap fè ou menm pou w ta vle ini w pou kont ou. Blan ap mete pye e nou toujou wè l. Tout sa n ap fè nou wè n depann de blan. E Petion k fèl. Paske Petion fò n di w byen, Petion e lè l wè l pral pèdi batay la paske n te pran Maseyèz la. Maseyèz la, la Maseyèz la sot nan mo Mas. Ok? Koulè kòk wouj la. Kòk wouj la se kòk lagè, kòk batay, kòk ogou. Tout moun ki konnen toujou la kon kòk wouj nan lakou yo. N ap pale nan pou peyi Dayiti. Paske nou konnen orijin peyi a. Kòk wouj la, anben lè Maseyè a, nou wè kòk wouj la, kòk golwa la ki reprezante Lafrans la. Anben se Maseyèz la, e lè Maseyè a, nou te pran nan men, nan men Lafrans sa k fè n te genyen batay la. E mistikman pou batay la, nou konnen n pa t gen zam pou n te goumen ak moun sa yo. Se premye ame. Lè yo wè yo pèdi konsa, yo pran l. Nou pran mas sa nan men yo, nou pran fòs la e Desalin te chevwoche avèk Ogou a, Ogou Feray la ki pote koulè wouj la ki sou cheval la. E la gason lagè, gason vanyan. Ou konprann? Epi kounye a la, nou pran batay la nan men yo. Pa egzanp, lè w wè Wochanbo te fè kanpe batay la pou te salye. Kapwa Lamò a, se pa t sale l te, e pa t Kapwa Lamò l te sale. Paske Wochanbo se te yon inisye l te ye. Se te espri Kapwa Lamò a l te sale. Li te wè twò gwo bagay, fòk li sale antite sa a k fè mirak sa a. Lè yo bagay, boul cheval li tonbe, li pase bal la, li pran chapo l, epi misye la toujou. Yo di moun sa a, fò m sale antite k sou li a. Antite a, li te ka, si l te ka pran, li t ap pran, men li pa ka pran. Paske batay la te, li te fè nou pase twòp mizè. Gon lè, kosmogoni an l ap pran tou. Lè w fè sa k mal, fè sa k mal, anben, syèl la ap bay pou ke ou menm ou pèdi. E nou pa ta ka gen moun sa yo. E nou ka, nou pa ta genyen. Jiskaprezan, nou wè jan n ap sibi anba yo. Epi youn nan bagay, pou n fini avèk kesyon drapo a, nou wè yo ban nou yon palmis. Palmis lan pa gen pwoblèm. Nan Bib la, nou wè, kote pèp Izrayèl la, pandan l te nan dezè a, dapre sa yo di, yo te rive a Elim. Yo te jwenn konbi, yon valè palmye. M konnen fè swasann-douz palmye e douz sous dlo. Palmis lan, sa vle di, s on senbòl libète l ye. Men, M Pi gwo mal yo fè nou menm nan drapo nou an gen pou yon bonèt yo mete sou tèt palmis lan. Kòm palmis lan se yon kaptè dond, nan tan lontan pou moun ki la yo, m ap pale pou Edgar, moun Darati yo, jenn yo, paske gen anpil bagay jenn yo pa konnen. E sa k fè videyo sa ap bon pou yo tande l, pou yo suiv li. E te gen yon radyo ki te rele Pewoni. Pewoni an si w te bezwen jwenn ond ladan l. M te konnen l wi. Ou te konnen li? A ok. Anben, ou al an bon pye palmis, monchè ond lan pase byen. Paske se yon kaptè dond li ye, sa k fè ou wè l konn atire yon flafoud. Misye son kaptè dond, ou kapte enèji. Poukisa ou pran bonèt la ou mete sou tèt li? Avle di ou mande peyi a pou pa kapte enèji? Pwoblèm. E lenèji vyen an wo? Pwoblèm. Avle di yo mare w. Si yo mare w nan egregwa w, yo mare w nan koulè espirityèl ou, nan antite w. Yo mare w nan tout bagay ou. Lèzetazini te pi mal pase nou nan moman an. Se 13 franc-maçon ki te reyini, ki di bon, n ap pran bagay peyi a, epi aranje yo. Epi kounye a la, apati de sa, fè wè chak vandredi 13, Lèzetazini, bagay sou ale Lèzetazini, moun ki gen chans ale, wap wè son peyi mistik nèt, tout sa yo fè oryante vè loryan, epi yo gen pak yo ki bagay, sa vle di se espirityalite ke yo fè ki fè yo vin kounye a la, yo chwazi èg la tou pou yo moute pi wo. Sa vle di tout peyi ou wè kap fè yo espirityalite kap mennen wi. Nou menm nou vin yon jan parapò avèk relijyon, mwen menm m pa gen pwoblèm ak ankenn relijyon. Paske m ka al nenpòt ki legliz, m ka konekte pandan tout moun ap priye. Men fò n pa kite relijyon fè nou bliye kote n soti, fè n bliye ki pèp nou ye. Paske nou se yon gwo pèp, nou fè anpil bagay, e fò nou travay pou n retounen nan prensip Darati yo pou peyi a ka releve kote l ye a la.